Ebyen medam e mesye bonswa ou bonjou sa depan de lè ke wap gade video a mwen rantre lakay ou jodi a pou yon pi bèl show pou yon pi bèl emisyon ke nou konnen deja ki rele katèl pam katèl zao euh katèl zao ki se yon emisyon ki pale globalman Li pale de tout aktivite, de tout sa k genyen nan lemond, de tout, de kòman nou wè, bon, spesyalman pou jèn ayisyen yo, nou pale anpil, anpil, nou touche tout kouch, nou touche sosyal, relijye, nou touche, pa gon touch nou pa touche. Donk, jodi a nou antre lakay ou avèk yon bèl grenn sijè. Nou cho, nou frèt, nou gade non. Nou anlè. Donk, medam e mesye map mande nou pou nou rete branche ansanm avèk mwen. Nou pral obsève premye poz nou. Avan ke nou obsève premye poz nou, map di ou sijè jodi a, ki sa ke li ye. Sijè jodi a, se a pwopo de visyeri ki gen an Ayiti a. De jan jèn yo ye, de jan jèn yo. Wè vi yo de jan de jan afè prostitisyon ki vin gen an ayiti a la nap pale de sa rete branche nap tounen tou swit. Wi, mesye dam la sosyete nou retounen apre poz lan, map raple ou ke ou sou menm chanèl la ki se Katèl Zaro, Katèl Zaro la poul divèti nou, men pandan se tan map raple nou pou nou abòne ansanm avèk chanèl ke wap gadel la, pa bliye abòne konsa wap kapab edem abòne avèk chanèl la epi klike like ti pous la ou wè a klike ladann, pa klike sa konsa a non, bon se pral depan de chwa ou. Klike nan ti pous konsa a si w vle ede m. Epi pa bliye kite kòmantè pa bliye di m sa w panse de videyo a. Pa bliye pa bliye ede m. Pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la. Epi san pli date san pli tarde mezanmi nou pral antre nan sijè a. Avan ke m antre nan sijè a m ap remèsye kèlke moun. M ap remèsye. Euh Zao an premye map remèsye shop ki abiye m map remèsye euh tout team le baz tout team net ki kanpe ansanm avèk mwen map remèsye tout moun ki swadizan tout moun ki fè pozitivite ansanm avèk mwen donk nou antre pou nou pale de sijè sa ke map di nou an koze wazis koze visyeri ki an Ayiti. Jan ke nap gade medam e mesye nou wè mond lan chanje pou les Haïtiens, pou Ayisyen yo mond lan chanje. Gen yon kesyon de visye, gen yon kesyon de, gen yon kesyon de ti sousou ki an Ayiti, gen yon kesyon, li nan tout kouch nèt. Moun nan te mèt nan boujwazi a mezanmi. Moun nan gen ti mès visye, avèk vwa yon vòlò pou moun ki pi vilnerab yo, pou moun ki pi anba, pou moun ki pi maltrete yo. Tankou de seri ti jèn an Ayiti, m tand dola ameriken evalye, 100 grenn dola ameriken evalye avèk 2 mil, 2 mil 200 konbyen, 2 mil 250 dola ayisyen. Epi gen yon pil ti jèn ki lage nan ki lage nan fòse fè masisi, anpil ti jèn fi ki lage plis nan fòse fè pwostitisyon, ave dyaspora, ave yon pakèt moun, ave, a vle di bagay la li mabyal an Ayiti. Li mabyal. Euh gouvènman an menm, gouvènman an menm mwen pa konprann kisa gouvènman ap fè m konnen se pa vrèman fòt prezidan an Ayiti, se pa fòt prezidan Ayiti men se plis fòt gouvènman, se plis fòt gouvènman moun ki ap ede, moun ki swadizan ta sipoze ede e prezidan an mache. Donk euh. Pwoblèm ki arive gen. Nou wè kounya la gen de seri ti jèn foto pati entim yo pran lari, videyo pati entim yo pran lari, gen anpil moun vrèman vre ki kapab rete Etazini, yo enfekte avèk kèlke maladi epi. Ou menm ki Ayiti, ou pa gen lajan, ou pa gen yon bagay ou kapab, ou pa gen, ou pa vrèman gen yon rèv, ou fin lekòl, ou aprann de seri bagay, ou pa vrèman gen travay, si pou al travay, siw se ti fi ou si pou ou al travay, moun nan ap pede ou lo tou non, apre sa de twa jou pral tande moun nan ap di w konsa l ap ba w randevou vin al soti ansanm avèk li, gen yon pakèt avèk di, Bagay visyerie an Ayiti a li vrèman fò fò fò fò fò fò fò euh nap pran le pwen kote jèn timoun sa yo m konnen jèn timoun sa yo ki anndan oasis sa genyen an reyalite yo pat fin alèz ansanm avèk sa yap fè a men yo oblije yo oblije fèl se pat vrèman rèv yo te genyen pou yo te fè sa ou wè yo fè a. Kote yo nan lari a men nou menm mezanmi ann sispann kote nou wè yo pran lari a ann sispann sere ti foto yo pou yo sere de seri bagay euh yo tande moun nan ap vini moun nan ap vin bal 50 dola oubyen moun nan ap vini lap pote yon telefòn fèl kado moun nan bezwen gen yon telefòn moun nan bezwen fre donk euh m pa pral vin di ke paske bagay la di konsa a sa w genyen. Savel pou defann tèt ou. Si ke yo grangou vrèman vre m pa pral vin jije nobody, m pa pral jije ankenn moun ki antre kal fè whatever de bagay la. A sa w gen Savel pou defann tèt ou. An menm tan, mwen pap ankouraje moun ki pa santi l kapab fè yon bagay pou l al fòse fè l, pou l al fòse fè bouzen, pou l al fòse fè madivin, pou l al fòse fè masisi, pou l al fòse fè yon pakèt bagay. Nou menm jèn, an nou eseye wè valè nou. An nou eseye wè valè nou, an nou eseye fè tèt nou travay. Il est vrai que nou rete an Ayiti, mwen konnen, m konn doulè a. Nou rete an Ayiti pa vrèman gen rèv. Jèn yo pa gen rèv, timoun Matisan, Gran Ravin, Site Solèy, Vilaj de Dye, e Bisantnè an lojik, bon kèlke zòn nan Kafou, e kèlke zòn nan Petyonvil an di jalouzi, kèlke timoun. Bagay la vrèman vilnerab, pa gen pwojè, timoun yo pa gen avni, Timoun yo pa vrèman gen yon Timoun yo pa vrèman gen yon Gade non, tout rèv yo ta kapab genyen M gen zanmi m ki ki te gentan gen rèv pou yo ta kapab vin yon avoka M gen zanmi m ki te gen rèv pou yo fè yon pakèt bagay Y al lekòl, yo fini lekòl Ala rive menm Sa k ta vin pi piti ann Ayiti a Sa k ta vin pi piti a li vin parèt pi gran Pou antre nan lame an Ayiti, fòk ou gen pa marenn, fòk ou gen parenn, pou antre nan jan de bagay sa yo. Ou anvi sèvi peyi ou, e tandiske m ap gade m wè Lèzeta, kòm Lèzetazini s on lòt bagay, yo toujou ap voye lèt ba, bon mwen menm la y ap toujou ap voye yon pi, yon ekip lèt ban mwen la ou si m ba anvi antre nan lame, si m ba anvi, èè. Bagay sa yo pa vrèman domèn pa m. M pran pa m. Men, nou pa vrèman ret pale de mwen menm. Men, sa m vin pote pou nou an, m vin pote l pou jèn Ayisyen. Ti jèn ki rete an Ayiti. M ap di nou, m konn doulè a. Kouraj. Pran bagay yo a de men. Men pandansetan, n ap pran bagay yo a de men. Lè n ap fè yon bagay, an menm tan, toujou make sure nou fè moun n ap itilize, n ap sèvi avè l la. mete sak rele kapòt. Dezyèmman, moun nap sèvi ansanm avèk li a, evite pou yo pa pran videyo nou ap lage. Paske demen si Dye vle, m konnen egzakteman sa nou genyen an se avèl pou nou sèvi men demen si Bondye vle. Gon bagay ki rele Gon bagay ki rele euh video toujou rete la ou konprann gon bagay ki rele record background ou m pa konn m pa sonje kòman m kapab di l an kreyòl men vi pase w gon bagay ki rele vi pase w pase w pase w ap swiv ou pase w rete la l ap swiv ou tankou lonbraj ou lè w gade ou anvi kounye la ou pa mirak, ou te nan klas 1, epi w an menm tan w vole w tonbe nan klas 6. Epi w vin ap fè de seri eksplwa, epi gen de seri moun ki rayi w, ki anvye de ou menm, k ap di, ki pral chache pran ti foto, men ki kote w sòti, men nan ki eta w te ye. Vwa! Pou moun nan vin gen foto kote w te layite bouboun ou, kote w te layite e. Pati entim ou, kote yo te wè yon moun tap bo dwèt, kote yo te wè yon moun tap fè de seri vye bagay ansanm avèk ou, epi yo pral di konsa m pral kraze w pa anyen. M pral moutre w kiyès ou ye. Mezanmi, toujou bat pou nou toujou fyè de nou menm jèn ayisyen. Sa se konsèj, konsèy pa m pou nou, toujou bat pou nou fyè de kiyès nou ye. Toujou bat pou nou. wè valè nou. Vrèman vre, sa k rele valè a, valè a pa vrèman, se pa vrèman, nou pa vrèman kapab di konsa nou pral wè valè nou an Ayiti, m konn bagay la vrèman vre. N al lekòl, yo fòse nou etidye, nou etidye, yo fòse nou pran yon edikasyon ke nou pa t menm, gade non, ki pa vrèman yon bon edikasyon, yo fòse nou pran. Nou prann, epi yo fòse nou fè de seri bagay, apre sa an menm tan, nou pa menm kapab jwenn yon travay. Si pou nou jwenn yon travay, fòk nou kapab travay ti bout anba. Si w se gason, mwayen ki pi fasil pou w kapab posede yon ti lajan nan moman an, se antre nan zenglendo, antre nan gang, antre nan sesi oubyen, sèjousi, rele gason aletranje di yo bèl, fòse fè masisi. Fòse fè masisi a pa bèl timoun. Si w yon jan de nati, it's ok. Ou kapab chwazi fòse renmen avèk yon moun ou pa renmen. Oubyen pou w kapab eseye soti nan yon vi pou w antre nan yon lòt vi. Men fòse fè yon bagay ke ou menm ou pa pran plezi ladann nan. M pa konseye okenn jèn fè bagay sa. Ou menm k ap gade videyo an, m ta renmen konsèy sa m pote pou nou an, sa m di nou an jodi a la, ti pawòl sa ke m ap pataje ansanm avèk nou an la, li antre nan tèt nou. Li antre nan nou menm. M konnen sa m ap di a pa lajan, sa m ap di a pa yon vrè vi. Sa m ap di a pa yon bagay men sa m ap di a li gen, li gen. bon pati pa l ladann. Kote m ap di nou, m eseye pou n pa kite ankenn moun itilize videyo nou. Pou n pa kite ankenn moun pran videyo kote y ap lage nou nan lari, kote y ap toujou make sure. Avan nou fon bagay, m pa voye moun al vòlè. Kò se pou ou fè sa w vle, men vòlè a, tiye moun pou pran afe pa moun nan, m pa ladann. Ou mèt se te papa m, ou mèt se te frè m, ou lage nan vòlè m pa kanpe dèyè w paske mwen menm, m konnen ou gon pakèt bagay ou kapab fè, ou kapab travay byen di pou kapab rive. Ou kapab fè de seri bagay. ki pozitif pou kapab rive. Ou kapab eseye itilize kò ou pou fè de seri bagay pou kapab rive. Men an menm tan, prudan, eseye wè si nan achte 10 sachè dlo pou nou wè si nan vann sachè dlo menm si pa gen moun ki kapab. Ooh bagay la rèd ti moun bagay la rèd. Men li mèt se dlo pou ap vann. Mwen menm map di nou sa. M pa yon moun ki te sòti rich rich rich rich rich rich rich. M te sòti nan yon klas. M pa t yon moun ki te leve rich rich rich rich rich. Jounen jodi a, si m kapab fè de seri bagay mwen kontan. An menm tan m gen bagay mwen menm mwen pase. Yon lè m gen pou m vin nan menm ti videyo sa m gen pou m vin deklare kiyès ki rele Latetranble a. Kiyès ki rele Bouch Valzaro Janbatis kiyès n ap gade ki se katèl Zaro a. Kiyès ki Zao an lèm gen poum vin moute m gen poum vin moute poum esplike nou kiyès ki rele Zao an donk medam zè mesye m pap vrèman kenbe nou twòp mèsi paske w pran tan w gade video a nou pral obsève dènye poz nou epi nap tounen nan yon ti ribrik chante tou piti epi pou nou fini emisyon mèsi. Map tann ou pa neglije gade video a pandan wap gad video a pa neglije abòne ou menm ou ko pòl telefòn ou an anglè wap wè li ekri subscribe don't forget to subscribe to my youtube channel and I really appreciate your time for watching me.

Ebyen medam e mesye, nou te retounen apre dènye poz nou tap pran an. Jan ke mwen tap di a se tap on rebrik chante. Chante a pa tap vreman anpil. Donk mwen pote chante sa pou nou. Chante sa se pou ayisyen yo ke mwen fè chante sa. M konnen lavi a santi kri nan nen n. M tande, m tande doulè a. Mwen tande pèn nan. M tande kri yo. M tande tout sa ki genyen yo. Map di nou tout la, map di nou kouraj, map di nou ke mwen mwen renmen nou anpil, map di nou euh fè tout sa nap fè ansanm avèk avèk prudan m pa voye nou vòlè, m pa voye n tiye moun, m pa dakò avèk bagay sa, lavi koute chè, m pa vle nou fè e bagay sa k rele satan, m pa voye nou nan tout bagay sa yo donk map di w mèsi paske w te gade videyo a, mèsi paske w abòne, mèsi paske w son nouvo grenn moun ki abòne avèk chanèl la. Mèsi avèk grenn Mèsi avèk tout moun ki te abòne a chanèl la oparavan Mèsi avèk nouvo moun ki pral abòne chanèl la Mèsi Nap prè pou yon pi bèl grenn emisyon ki se Katèl Zao Nan rankontre Mèsi Tèsi mwa. Diskriminasyon Aba diskriminasyon Diskriminasyon Aba diskriminasyon Diskriminasyon Aba stigmatizasyon.